Bonjou bonswa tout moun byenvni sou chanèl Jozam jodi a nou kontan la avèk ou pou yon nouvo videyo pou nou kontinye pale de Envestisman, trading, e kijan ou ka fè mwayen pou rantre kòb nan pòch ou. Donk si se premye fwa wap gade videyo a, ou vin sou bon paj la, nap mande w pa ale san w pa subscribe, e an plis si w ta renmen enfòmasyon sa rive jwenn plis moun, nap mande w like videyo a, nap mande w pataje l avèk fanmi w zanmi w. pou nou grandi an fanmi ansanm pou nou grandi ekonomikman m di w mèsi pou sa donk jodi an sou demand yon subscriber se mesye Renel Jourdan nou pral pale de future trading donk e pwen nou pral devlope nan videyo jodi an se kisa future contract yo ye Ki on kout istwa de future poukisa nou trade futures epi tou nou bezwen konnen ki gwosè kontra yo e senbòl ke nou ka itilize pou nou trade kontra yo ki pwodwi ke n ka trade nan futures epi tou nap pale brèf sou buying power and margin epi nou pral di kisa yon tik ye m panse se sa ki pi enpòtan si wap trade future pou konprann donk nan yon video kout nou pap ka pale de Tout sa nou ta dwe pale de Futures, donk si w gen plis kesyon, kesyon spesifik nou ap mande w, pa bliye poze l pou nou ka reponn. Donk mèsi Mesye Renel le fè ke ou pwopoze nou pou nou pale de yon sijè e nou apresye sa. Donk enfòmasyon ke nou pral bay yo, yo pa financial advice. Nou sèlman fè videyo a pou edikasyon sèlman. Donk kisa yon future ye? Yon future se yon kontra ki gen antre yon seller e yon buyer sou yon pwodwi ke yo deside entèchanje nan yon peryòd byen detèmine. Donk nou mansyone sa yon peryòd byen detèmine paske future e ka e genyen yon e posibilite pou gen yon delivery fizik. Lè nou di yon delivery fizik la se ke pwodwi a ka delivre lakay ou. Pa egzanp. Ann di ke ou ta achte lwil yon kontra or yo, donk lwil sa ou gen dwa wè nan fen mwa lè kontra a fini si w pa fèmen kontra a, donk 500 baril lwil ap desann lakay ou. Donk nou pa vle fè w pè tou lè fèk ou tande mo sa, donk se jis nou vle w pote atansyon de kontra gen yon posiblite pou gen yon delivre fizik. Donk, bòn nouvèl se ke 98 pousan kontra ki fèt nan future yo pa rive pote yo lakay ou vrèman oubyen yo pa rive delivre pil baril lwil, gaz kay moun nan vrèman paske ou gen yon posiblite pou w close kontra anvan dat ekspirasyon. Se menm jan tou, genyen yon lòt nouvo sa ki plis komen nan Future kounye a, se cash settlement lan. Cash settlement lan li menm sa l fè, se ke ou pa vrèman deal avèk pwodui an, se jis sèlman se yon kesyon de cash. Se menm jan si w pa close kontra anvan lè a rive, Donk e broker ke w gen an lap close kontra a, si w dwe lap pran nan kòb ke w genyen nan balans ou, sa yo rele yon margin call, epi e tout bagay fini. Donk li enpòtan anpil lè w trade future pou pe mete atansyon avèk ki dat ekspirasyon ke l genyen e nou pral pale kijan w ka wè sa e toutalè. Donk e istwa future kijan l kòmanse se li kòmanse sitou avèk yo konn fè agrikilti lontan pa egzanp yo gen dwa gon pwodui ann di pa egzanp li plante mayi e li panse nan 3 mwa e lè tout moun gen mayi pri mayi pa l lan ka desann donk sa l fè li di pandan mayi an e chè aktyèlman. Li menm li poko gen mayi a non li plante mayi a, li konnen lap bon nan 3 mwa, li di bon ban mwen e vann yon seri de kontra kounya a 50 dola pa egzanp, donk si pwodui sa ta vin desann a 20 dola, donk moun k achte kontra a 50 dola e jodi an pou 3 mwa, si 3 mwa rive mayi a desann a 20 dola, li sipoze peye e farmer lan e mayi an a 50 dola donk se yon fason e farmer sa yo te konn itilize pou yo pwoteje pwodwi yo fas a yon bès ki ka genyen nan pri a donk poukisa nou menm nou trade future donk nou trade future se paske nou e nou bezwen leverage nan market lan kòm e retail trader donk future lan lè ou trade li. Li pèmèt ou genyen fason pou w itilize margin pou fè plis pwofi. Future lan li genyen likidite ki anpil ladan li. Pa egzanp lè w fè future ou ka fè trade SP 500. Donk SP 500 se 500 biznis ki plis ap mennen nan US market lan. Donk sa ba w yon posiblite pou trade ladan yo epi tou ou jwenn pwofi de likidite ke l genyen. Donk lòt bagay ki genyen nan future ou depi ou trade future ou pa gen pou soufri a lwa fenra. ki genyen de sa yo rele pdt rule. Pdt rule lan se lè ou fè 4 trade or more nan yon espas de 5 jou donk yo vin make w kòm yon day trader, yon moun k ap trade chak jou. Donk poutèt sa, lefèt ke w ap trade chak jou, kont ou dwe genyen pou pi piti 25 mil dola. Donk, ou pa dwe al dòmi avèk kont ou pou l pi ba ke 25 mil dola, sinon ke yap bloke ou, ou pap ka trade, sèlman wap ka close e kontra ke ou genyen nan kont ou. Donk, lè w fè future trading, ou pa genyen pou w deal avèk PDT rule. E lòt bagay ki genyen ankò, gen volatilite, genyen mwens enpak sou future. Ann konpare si pa egzanp ou t ap achte yon opsyon, ann di nan opsyon si yon konpayi ap bay rapò, sa ka fè enplay volatilite a vrèman monte but nan future li pa osi afekte l menm jan. E lòt bagay ki genyen ou pa gen risk pou w peye moun dividend, ann di pa egzanp si w te short yon stock avèk yon call, donk ou pa gen pou remèt moun dividend. Epi tou, lòt bagay yo pa ka ba w yon stock oubyen yo pa ka assign ou yon kontra ke ou achte toutotan dat ekspirasyon an poko rive. E lòt bagay ki genyen ankò, donk se yon bon fason pou w itilize Edge. Lè nou rive nan atik, nou pral wè poukisa kontra yo enpòtan. Donk, youn nan bagay ke ou bezwen, ou bezwen mwens kapital pou. Pou w kòmanse trade future pa egzanp avèk 500 dola sèlman ou ka kòmanse trade future epi ou ka gen posiblite pou fè yon bon kòb nan jounen ou ka trade plis ke 5 6 fwa sa vle di li ba w plis posiblite pou w grandi yon kont ki piti konpare si w tap achte yon stock donk next nou pral pale gwosè kontra yo anvan nou pale gwosè kontra yo nou dwe konnen Future gen yon bagay ki rele standarizasyon. Donk, se ke echanj future yo, yo fikse sou yon standar ki presi pou chak avni kontra yo. Donk, se sa k fè nou pral wè gwosè kontra yo a e yo vin varye paske akoz machandiz yo genyen e karakteristik fizik ki inik. Pa egzanp, ou pa ka panse yon kontra e yon koud oil e. avèk yon kontra mayi ap gen menm pwa. Donk yo pa ka gen menm pwa paske non sèlman ann di pa egzanp crude oil nou di ke yon chak baril chak baril genyen 42 galon donk ou si w al nan corn yo eksprime l an bòcho chak bòcho gen 500. 50, 56 liv. Donk, e menm jan si n al nan lò ki reprezante an ons, yo chak gen valè pa yo. Donk, jeneralman, se sa k fè nou vin tonbe nan sa yo rele yon valè nosyonèl lan. Valè nosyonèl lan ki sa l ye? Se kontra, size lan, se gwosè kontra a. Kounye a, ou miltipliye l pa pri pwodui a vann. nan moman aktyèl la. Lè nou rive nan buying power, nou pral wè ke ki tip de kontra ke nou ka fè, eske nou ka fè yon kontra nòmal oubyen eske nou ka trade mini. Senbòl yo, nou bezwen konnen yon bagay ki vrèman enpòtan. Pou reprezante, pou chèche yon senbòl nan future, li diferan ke si w tap chèche l nan yon. nan yon stock nòmal pa egzanp si w tap chèche Apple ou konnen ou di AAPL lap parèt wap chèche Amazon ou di se AMZN lap parèt donk nan future lan li diferan donk ou bezwen konnen ki itilize slash pou di ke sa se future epi ou bezwen konnen senbòl. pou endis lan oubyen komodite a. Pa egzanp, pou SP 500 an, ou di li se IS li reprezante. Donk, lòt bagay ou bezwen konnen tou, ou bezwen konnen kòd pou chak mwa yo. Janvye se F, fevriye G, mas se H, avril se J, mey se K, jen se M, jiyè se N, out se Q, septanm se U. Octobre se V, Novembre se X, Decembre se Z. Donk, jeneralman, e anpil broker, ou pa bezwen ajoute sa yo, but se jis pou konesans jeneral ou, ou dwe konnen chak mwa yo reprezante pou yon kod. Pa egzanp, si m ap chèche endis pou SP 500, m sipoze mete slash. ES, N lan mwa mas ki se H epi tou nou de itilize dènye nimewo nan ane ke nou ye a ki se 2023 ki se 3 donk sa vin fè mwen jwenn ES e kontra donk si map achte stock lan epi tou m'annik ale m'achte l donk sa enpòtan pou lè nou ap chèche senbòl yo pou nou mete l lòt bagay ke ou ka fè tou si. Anpil broker yo ba ou yon watch list, donk ou ka ale nan watch list la ou jwenn anpil e tout list kontra ki gen. Pa egzanp M6E nou konnen se sa se senbòl pou micro e. Euro usd menm si map chèche euro usd nan broker mwen m konnen map mete slash six e donk m pa bezwen mete ash m pa bezwen mete twa e gen dwa lap annik parèt broker yo fasilite sa paske yo konnen kòd yo gen dwa yo pa sonje yo. E ki pwodwi ke nou jwenn lè nou trade future? Donk, lè w trade future w gen aksè a prèske tout bagay, paske prèske gen yon future pou tout bagay. Gen future pou endis, pa egzanp, SP500, Nasdaq, nou genyen Russell 2000, Dow 30, like, li gen future pou yo. E nou gen interest rate.

Gen lò, gen kuiv, genyen pou ajan, e menm jan nou desann nan agrikilti, nou jwenn gen future pou yo. Gen pou ble, gen pou soya, gen pou mayi. Donk, gen yon future pou crypto tou. Donk, si ou vle etye crypto, genyen Bitcoin future, genyen Ethereum future, e menm jan tou gen dwa fè future pou volatilite ki gen nan market la. Donk, gen CBOE, Volatilite Index. Gen yon future preske pou tout bagay. Donk, kounye a nou pral pase nan buying power. Future a li menm, li fonksyone yon ti jan diferan de stock market la preske. Pa egzanp, swap trade, jeneralman market lan ouvri lè vrèman ou ka kòmanse trade avèk bon likidite an, se apati de 9 è edmi jiska 4 è. Men Future la li menm, li diferan, li prèske 24 sou 24. Future la, li ouvri depi nan dimanch a vè 6 è PM, li al fèmen a 5 è nan aprè midi. Donk aprè sa, yo pran 1 èdtan poz, yo rebalanse.

ki nan 10000 dola sa vle di pou pou si wap trade future se lan future trade lan si w gen yon kontra an di nan us sa gen dwa mande pou gen anviwon 10000 dola sou e e sou kont ou e pou pi piti. Men, pa bay tèt ou pwoblèm paske chak feature genyen youn ki gwo e menm jan gen youn ki piti. Pa egzanp si nap fè yon kontra US pa egzanp, nou wè nou gen o pou pi piti nou ka bezwen 4000 ons dola pou nou achte yon kontra. Men pa egzanp si akoz genyen yon mikwo, mikwo a li menm li pèmèt ou pa bezwen tout kòb sa pou fè li. Se ke wap fè mikro a, kontra 4 mil dola sa, ou bezwen sèlman anviwon 400 konbyen dola pou w fè li. Donk, se sak fè li enpòtan pou si w pa gen gwo kòb olye w fè makro a, ou chèche yon senbòl mikro pou w trade. E menm jan an tou nan US la gen mikro, nan Euro a gen mikro, nan gaz la gen mikro. Nou wè nou gen tout la yo. Pa egzanp, MIS lan se mikwo, but IS lan se future nòmal lan. Donk, si w pa genyen pi gwo lajan pou w trade makwo a, ou gen dwa trade mikwo a. Donk, se jis mete senbòl lan pou ou ka antre. E pa bliye, nou di w tou ke Ilbroker. Yo pèmèt ou kòmanse trade future avèk 500 dola sèlman. Donk nou pral pase nan etap ki vrèman vrèman enpòtan nan trading lè wap trade future ki se kisa yon tik ye. Yon tik li pa yon lòt bagay ke ogmantasyon minimòm ki genyen nan nan pwodwi wap trade lan chak fwal fè yon mouvman. Pa egzanp, yon tik, e si n pran egzanp nan IS, yon tik li vo 0,25. Nou pral montre w sa nan yon egzanp. E kòmsi kounye a, si nou wè pwodui an li 4011, donk chak lè l ogmante, li li ogmante a 25. Pa egzanp, si w wè apre 4011, w ap wè 4011 25,

an fonksyon de lajan. Pa egzanp nan IS sa nan, chak tik yo yo vo 12 dola 50. Donk si w fè yon pwen, donk ou fè an total 50 dola. Donk se sa avantaj. future lan li vin ba ou. Donk le fè ke tik sa ban nou avantay sa, ann pran pa egzanp e nan MIS pa egzanp, ann di pa egzanp ou te konn trade. Donk ou wè nan vandredi k pase an stock lan li tap desann, gen yon break of structure, donk li pa fè lower low ankò, ou wè stock sa li pral monte. Donk a pati de la.

Pwen sa ka miltipliye l pa 50 dola donk ou wè ki valè kòb ou ka fè nan yon jou. E ann di ke ou pa gen gwo kòb, ou di bon m pa 3000 dola sa m pa tap ka fè l paske m pa gen kòb sa. Men ou ka tchwil mini an, mini an ka ba w menm, li pap ba w 3000 dola but mini an ka ba w 300 dola. Ann di pa egzanp, nou pran menm egzanp sa ou te ap tchwil. Nan jou vandredi sa ou wè dese moute sa ou te prevwa monte sa pral fèt kounya sak pase donk avèk 300 konbyen dola ou te gen dwa peye pou trade future lan donk siw rive fè 60 pwen sa 60 pwen sa ki genyen apeprè 240 tik donk sa tap ba ou anviwon 300 dola donk. e lè e ann di 300 dola sou lè w fin etire frè yo ki t ap gen do anviwon 295 dola yo paske nou pral pale de frè toutalè donk se avantaj sa nou jwenn nan leverage ki gen nan future lan donk ou ka fè kòb kèlkeswa w genyen ni ou gen ti lajan oubyen kèlkeswa w gen gwo lajan sa ka pèmèt ou grandi akawont ou. Donk, li bezwen ou konprann yon bazik pou konnen kilè sòk lan ap desann. Ann di menm jan nan jou sa a tou, si n te soti nan zòn sa a avèk li nan 39 97, li rive nan zòn 39 42 an, ou t ap fè kòb. Sa egzanp, avèk 500 dola sèlman nan yon jounen, ou ka fè. anviwon 600 dola, 600 dola, 700 dola sa a, ou jis bezwen konnen ki jan pou li yon chat, pou konprann ki lè stòk la ap monte, ki lè stòk la ap desann, donk se avantaj sa a future la li bay. Yon lòt bagay nou bezwen konnen nan future lan, Se ou bezwen peye yon fi. Pa egzanp, pou achte yon stòk, anpil broker yo bay posiblite pou achte stòk la pou granmesi, men nan future ou dwe peye yon komisyon pou ni ouvri l ni fèmen l. Donk, sa ou bezwen pou gen sa nan tèt ou, se ke pou ouvri yon big kontra nan future li gen se yon dola 25, ni pou ouvri l ni pou fèmen l, Si wap trade micro a ou peye 0 dola 85 nan 2 bò a epi pou trade yon small future e ou peye 0 pwen 25 e nan 2 bò yo. Donk nou dwe konnen e komisyon e future yo genyen. Pou lè yo nou wè yo, yo chaje nou pou nou pa di, oh m fè 300 dola kout 300 dola donk ou dwe konnen ou dwe peye komisyon pou yo, non sèlman w peye komisyon gen sa yo rele NFA e chaj tou ou dwe peye. Donk sa yo nou dwe mete yo an kont si w genyen l pa yon pwoblèm donk e si w pèdi non sèlman w pèdi kòb lan, Ou dwe tou peye fi sa Margo fè tiktok. Esak fè youn nan bagay nou te gentan ba ou kòm yon strateji pou trade pa egzanp ou trade anpil ou pa trade gwo paske sak gendwa kraze yon kont se lè ou bay ou pran yon size yon gwosè kontra ki twòp pou kalite lajan ke w genyen an. Si w bezwen plis pèfòman, ou dwe aprann konnen kijan ou li yon chat oubyen ou dwe aprann konnen kijan yon dèlta ye, ki posiblite ou genyen pou w genyen yon dèlta ou toujou ale nan direksyon market lan. Donk, se konsèy sa m te gen dwa ajoute. pou future donk jan nou wè a future lan li preske e trade menm jan avèk lè wap achte a vann yon stock nòmal men li menm diferans li genyen li gen yon dat ekspirasyon avantaj ke l genyen tou li gen plis leverage e de ke stock lan ann di pa egzanp si w te gen kòb pou w t achte yon stock tankou e. SP 500 ki nan 3, 4 konbyen mil dola. Donk lè l rive la ou t ap annik fè 60 dola sèlman. But avèk future lan, avèk 500 dola ba ou 300 dola. E si w te genyen gwo kont pou w achte gwo kont future donk e ann di 5000 dola t ap ba ou. e 4500 dola e 4000 konbyen dola yo yo tap ba ou anviwon 3000 dola donk nou wè leverage sa li vrèman vrèman ofri avantaj se menm jan tou si l ta ale kont kont ou nan trade lan ou te gen dwa pèdi e 3000 konbyen dola tou donk e menm jan tou ou ka fè opsyon nan future ou ka fè tout tip de opsyon ou gen dwa achte yon call pa egzanp ou di bon map achte yon call pou vandredi. E ap in pou le 28. E menm jan tou ou ka fè yon debit call spread. E menm jan tou ou ka vann yon e credit call spread. Donk ou depanse 185 dola poul baw yon kredi de 65 dola sil pa rive la. E menm jan tou ou ka fè Iron Condor depanse 117 dola poul baw 132 dola. Pil posiblite akoz e nou gen yon dat ekspirasyon ki fini chak jou donk e e future lan li ban nou anpil posiblite pou nou trade li tankou yon stock nòmal tankou nan nik ale nan ale nan achte stock lan konsa ki koute nou ann di nan pran yon mini ki ka koute nou 400 konbyen dola bon si wap trade yon gwo tankou sa kap koute w 4000 dola ou gen dwa achte l kòmsi w tap achte yon stock e menm jan tou gen posiblite pou fè option ladan. Ou dwe genyen yon limit ke w vle pèdi. Sa vrèman vrè enpòtan nan future. Anpil e moun ki trade future yo di bon anvan yo fè yo pa janm ou pa dwe janm trade future lan san w pa genyen stop loss ou. Sa vrèman vrèman enpòtan. M manke bliye anonse sa. Ann di pa egzanp m ap achte yon m ap achte yon future e. E nan US an ou pa dwe rantrel san ou pa gen konbyen ou vle pèdi ladanl eske se 50 dola ou vle pèdi eske 100 dola ou vle pèdi yn fwa kel rive nan pozisyon sa ou pèdil paske sinon ou ka kraze kont ou nan yon segond donk si ou pa vle sa vini esak fè stop limit ou stop loss ou ou pa dwe pa metel donk ou gen dwa mpap janm diw pou mete profi ou ladan li e paske si lap monte ou gen dwa monte stop loss ou tanzantan pi wo kontinye pran profiw mpap janm diw ki limit profi pou pran men stop loss lan ou dwe konnen konbyen ou vle pèdi. Ou dwe gen yon bon risk management pou w fè siksè. Trading an jeneral ou pa dwe riske plis ke, tande, jiska 5 pousan se yon gwo risk ke li ye. Tankou 1 pousan nan kont, nan akawont ou, se. Youn nan bagay ki pi safe donk si ou ta pèdi jou sa ou pèdi sèlman 1 pousan donk konnen risk management ou se chemen siksè pou grandi yon small account nan future babay e nou te kontan la avèk ou pou video sa si ou renmenl bal yon like pa bliye share nou diw mèsi a la prochèn.